Jodi a nou konnen se yon gran jou pou mwen e pi se yon gran privilèj ke Bondye ban mwen jodi a. Li mete yon plan nan kè m jodi a pou m pataje avèk anpil de legliz, anpil de moun ki fè pati pou Bondye. Donk, sa ki reprezante jodi a, e atravè lemond, tout sa gen anpil bagay k ap pase. ki rive frape m o vanzou lan, li frape m jisk nan kè m, e donk e m pa ka fin rakonte nou yon fason, ok, donk sa ki fè m ke jodi an fè video sa, pou m pataje avèk tout le manm konsènan, tout le manm legliz, tout moun ki fè travay pou Bondye. Tout sa wap fè yo, ou dwe fè yo yon fason onèt. Anfèt, lè w fè de bagay ki onèt, donk ou fè la sosyete a pran plezi ansanm avèk ou, ou fè Bondye pran plezi avèk ou an premye. E donk, paske m wè gen anpil legliz, y ap fè anpil de bagay, e demen si Bondye ve, An gis pou jèn garanti a travè de sa yap fè an, e donk ou jèn kritik. E donk videyo sa mwen bral fè nou tout viv videyo sa, e donk kote yon pwofèt ap pwofetize, e donk banm kijan te ka di li ankò. E donk pou wè kote l ap mete men, e l ap pouse moun yon fason, e mèt di fason li pouse moun yo, mèt di son fason ke l frape moun yo ak yon fòs, men se pa fòs le Sentespri Bondye. E donk nou pral re-idantifye videyo sa, e nan fason sa pou wè. Koman misye remanye, fason misye remanye an, son yon fason brigan. E donk, li pa gen le Sentespri Bondye an li menm. Paske kote le Sentespri Bondye desann, e pou fòt santi gen yon silans ki fèt, epi gen yon lapè. E lapè sa a, w ap jwenn li, e w ap jwenn anpil moun ap transfòme, epi w ap jwenn anpil moun k ap pale lang. Wap jwenn anpil moun e donk kap viv atravè de sa kap fèt la. Men wap si videyo an e apre wal kite kòmantè ou pa ou anba videyo an epi donk epi wap wè tou tout sa ki pase yo e atravè e map di ou anpil lòt detay ankò apre ou fin gade pati m pral fè w gade a.

Li sè visi va. Non sè. Donk, opinyon pa mwen, mwen pote yon sijesyon sou sa, e sa k ap pase atravè lemonn kounye a, gen anpil moun Yo ap fè de travay. Yo ap travay pou bandi se vre. Yo ap bay tout kapasite yo, tout moman yo. E yo ap pèdi e pou fè travay pou bandi. Men lè nan fè travay yo, fè travay yo fason onèt. E donk pou tout moun ka pran plezi nan sa. E pi tou, e pi bandi li menm va beni yo. a fon travay avèk fòs kouray ou ak fòs ponyèt ou e di de si mwen Dye ve o m konn legliz se legliz Bondye l ye monchè si w gen legliz sa depi se vye fo pwofèt ou ye ou mèt di konnen se legliz pa w ou fè w a fè legliz pou Bondye legriz Kris la kote tanp le sentespri e donk se nan nou menm kretyen yo. Se nou menm ki lègri Kris la. Atansyon avèk sa, lè ke nou di nou konstwi yon legliz. Donk, ou ka rive konstwi yon legliz, ou ka chache yon nanm pou Bondye, men ou pa ka konstwi yon legliz. Moun ki konstwi legliz, se Bondye li. Paske lè ke Kris fè apèl avèk yon moun, E donk, moun sa ap pèsevere pou toutan. E donk, ou ka kreye yo, ou gen kapasite, ou gen mwayen, ou swazi, ou fè yon kay, sa ou rele yon tank, ou yon tank pou yon dye, ou fè yon, donk, ou kreye yon mwayen, ou fè yon travay, yon kote pou adore Bondye. Fè yon kote pou adore Bondye, Sa pa vle ke di ke ou fon yon legliz. Se Bondye ki fè legliz paske lè Bondye swazi ou e fon yon moun e ou mèt wè sa kap pase men si ou wè moun blan moun lan nan lemond lap fè anpil de seri de bagay pa ekite ou de moun sa yo Bondye konnen moun sa yo la paske li di nan pawòl li E mezi wè mouton an nan mitan senkant kabrit, e li pa p janm ka pèdi. Sa k fè li di l pa p janm ka pèdi an, paske li di nan pawòl li, e li menm sa ki deja pou li yo. Li deja konnen yo. Paske le so Sentespri li tou make nan fon moun yo. Gen anpil moun ou wè moun nan ap mache. Moun nan pa poukont li. E dè se pa paske sèlman ke moun nan pa al legliz. Se pa paske sèlman moun nan pa pèsevere. Donk nou konnen nan tout bagay yo gen pèseverans. Nou konnen pèseverans lan trè enpotan. E pou anpil moun pèsevere. E donk moun ou kwè nan sa. E donk alò e nou ka gade anpil moun k ap fè travay pou Bondye yo, moun yo fè travay yo onèt, fè travay yo onèt. E sa n ap fè a pou l pa sèvi yo an kritik. Gen moun nan ki gen yon mowèz salitasyon, padon, ki nan legliz. E li salye moun yon fason e li bon bon akèy. E donk fini li soti nan legliz, li wè w nan lari, li pa di l pa te konnen ou ditou. Sa sa pa rele ditou ke lanmou. Fò nou gen lanmou, lè nou gen lanmou fò nou pataje. E donk ou wè sè a la depi li la, ou li gon ti kòb la ou dwe li la yon ti kòb la bagay sa yo donk ou pa gen lanmou ankò. Ou pa rele frè ankò. Li rele entèl. Nan non Ugello pa gen lanmou sa ankò. E donk m ta renmen lò nou fè yon levanjil nou fè yon levanjil onèt. E n ap gade jan nou wè frè sa pran yon wonte. E donk il arive tonbe e lò gade pou frè a wè li gade l nan li prè pou l asepte priye a. Paske gen anpil moun nan li prè pou l asepte ou ba l yon kèlke choz li enpòtan. Lè li enpòtan e moun nan konnen a map tann sa, ou konnen se yon nouvèl dlo ke moun nan soti nan wout e donk li swaf. Kadò moun nan swaf lan, e donk li ou di wap fè kadò yon vè dlo, li mande w listwa ke tou li te mande w li, wap fè kadò li, moun nan li santi ke li pral rejwi paske li swaf. Ou pote yon vè dlo pou li paske li swaf, men padon wap ba dlo an. Ou pa ka pouse vè a lan men l. Depi ou pouse goblè a lan men li, just ke sa ka fèt swa l ap mouye. Pandan l mouye an, donk sèvis kò sa a t ap rann nan, ou t ap fè yon zèv, zèv la jis pase akote. Nan fason l pase akote an, e donk. Benediksyon ankò la tou li disparèt ou vin pa ka jwenn li. Paske gen anpil bagay yo fòn fè rechèch ansanm avèk li. Gen anpil moun tou depi yon moun rive te nan machin ou lè 2 moun nan rive chite, moun nan rive ou te konnen moun nan achte legliz nan achte legliz ankò, yo di a moun nan se nan dyab li ale. Non, pa gen bagay sa yo. Fò kretyen pa remajine konsa. Fò pa reimajine, e fò nou fè anpil atansyon avèk levanjil Kris lan. E donk, lè Kris li menm li di, li tap mache avèk san mouton yo, e donk te gon sèl grenn ki te pèdi, e donk sa l te fè? Li te kite 99 lan, li te al chache grenn ki pèdi an. Paske li te konnen grenn ki te pèdi an, te trè sepotan pou li, li te konsekan. Donk, si nou menm lòm, nou tap di konsa nou gen 99, paske 99 lan, li yon kantite. Kris pat konpote l konsa, Kris pat gade sa kòm sa, e donk li te al chache grenn ki pèdi an. Donk, anpil kretyen, Anpil kretyen yo pi pre pou kritike, pou yo pale yon frè yo mal, e donk, yo di, a, donk, paske frè a ka rive swazi fè yon seri de bagay ki pa nan volonte Bondye, e donk, li pral tonbe nan maledisyon, li pral pini pou sa. Non, Bondye, Bondye se yon Dye de mizèrikòd, Dye se yon Dye de konpasyon. Dye pa menm avèk lòm. Ou konprann di w lan? Dye pa menm avèk lòm. Se sèke yon bagay ke nou pa janm ka konpare l. Mèsi anpil de w ke m fè nou viv yon pati kòm sa, yon pati videyo, e pou m fè nou pou m eklare kèk e deklare kèk ti bagay ki pa nan plas yo, antravè de travay ki ka fèt. Map tounen tou kite nou avèk yon piti vèsè nan bib lan e donk kote gen pou ale nan Romen 14 le vèsè premye jiska vèsè 6 e kidonk Nou prale idantifye pou n wè kèk verite ki son kache nan Bib la. E donk, lè sa n ap wè kote Bondye ap pale. L ap pale avèk anpil, anpil moun k ap fè travay yo, anpil moun ki kritikan, anpil moun k ap fè de. De bagay anpil moun Bondye pa di pou sa w ap fè a si w ap fè yon bagay ki mal pou w kontinye fè sa k mal e donk si w pa ta fè byen pou w pa fè byen e donk li mande pou w toujou fè sa ki bon nan volonte li e donk men gen anpil moun fason yo konpòte yo fason yo pale e donk yo panse se yo k ka jwenn kris lan an retou an e jezi kris E yo panse se yo kap sove an retou an sove yo panse anpil lòt moun pap sove e donk pa vle di sa nan tèt ou priye pou sè w la priye pou frè w la ba frè w la lanmou ou gen nan kè w la se pa tann wap di wap tann kris vini ou kap tann kris vini ou pa renmen vwazen an ou pa renmen frè a ou pa renmen sè a e donk ou gen chèlè sa bò kote w monchè ou gon gwo blokis se menm jan wè machin nan konn rive nan wout wi san pa gen polis kouche kanpe sak fè sa e pou jwenn swa kou gon timoun ki tap travèse wout lan swa ke ou jwenn se tankou se yon bèt ki tap travèse sa ka rive ke ou jwenn se ke se yon aksidan ki pase devan li jwenn yon blokis Anpi atansyon, anpi kretyen, anpi kretyèn, pou n pa pran blokis sa yo. Pase pou nou, pase pou nou lan kritike moun, pale moun mal, panse se nou k pi bon, se nou ki ap sèvi Bondye ak tout kè nou, yon lòt pa ka sèvi l. E donk, monchè, nou lan erè. E donk jodi a m fè peti video sa avèk nou epi pou mwen rakonte nou e donk sa ki lan kè m. Se sa ki lan kè m ki fè m pataje ansanm avèk nou jodi a pou fè nou santi ke anpil de seri de bagay mèsi e donk rete avèk nou. Lapè Bondye ke lagras Bondye va kouvri nou epi ke Bondye va pwoteje vi nou e mwen tou paske. Mwen se yon frè ke li chwazi fè travay Bondye. Anpil difikilte arive frape m. Bon, e byento, m ap pran travay mwen kòmsadwa. M ap repran travay mwen kòmsadwa. M ap fè travay pou Kris. Se pa pou ke fè lòm wè. E donk, m ap fè travay pou Bondye ki nan non li. Ki gen tout pouvwa. Dakò.